Resepsyon timoun, granmoun, jèn, zye. Piske APDG non prenon l genyen an di chyen mechan, tout timoun al lekòl. Jenès la gen souri nan figi tanzantan. Wè ti granmoun yo e tanzantan sa nou di moun nou di chyen mechan. Kòman nou ye? Kòman w ye? Kòman w leve? Kòman w dòmi? Bon jou pa la, bon nou pase, nou pa la, nou mouri. E pou m fini, kòdonatè a pral konkli, l ap di. Bann pè nan pè mach sa yo. Pouki la nou chwazi vin fè masak sa kay chen mechan. On nèg ki respekte pnh kap toujou e pou toujou. Men nou menm polis mafya sa yo nou tande de kesyon nou. Mèsi humm.
Bon on bagay ki pase yon istwa mwen vin di laprès pa klè piti peyi a vin vire moun men se sak pase a bon istwa pa merite sa. Lèm dil pa merite sa, lè fini la police la pa gen pou lap bay manti. Afè la police la di li pran nan oh yo rele Javelin de pou vin Chada se manti paske gen 2 bako ki soti kwadèboukè ki tou chaje nèg ki abiye an police. Ki antre nan 9 la, ki sot nan 9 la, rantre nan 4 la. Ak tout motosiklèt dèyè yo. Epi, pou laprès konnen, nan benyen mò pa gen kache lonbrik. Laprès ap laponn yo pa janm pale sa. Sa k fè nèg yo atake yo bay Klodi travay pou fè maten an, se paske lè Klodi debake lòt bò a, maten an yo t ap rive nan kay kote nèg yo mete otay yo. Yo jwe jwèt ladiplomasi, y atake Klodi yo bay l travay pou l fè, pou Klodi pa pran otay yo gen. nan rivyè a. Pase la près pa konn bagay sa yo. Depi lendi, Claudy ap bat pou libere lotay li gen nan rivyè a, nèg yo kidnape. Mete anwo a, yo konnen si yo atake l yon eswa, li pap ka moute anwo a maten an. Se sa k fè yo bare atake l. Fò la vè sone! Lè moun yo ap vin pale yo di pa gen bagay lis la. Fò yo konn sa k genyen an. Gen represyon pa dòmi gèt, katye mawon nan lari, epi pa kòk nan tout lari. Ap fouye moun tout lajounen, katye mawon pa janm debake lakòk yo. Nou di nou pa p fè sa nan men yo. Nou pa p fè sa. Pase gen bagay k ap pase la, li fòke yo mete l aklè. Mwen menm m sot Ozetazini, m kanpe la.

Nou menm nou pa dwe lage avèl. Lage koma lage. Koma lage. Si yo mande lage, nou pral lage koma lage. Yo bezwen manje. Paske sa fè. Yo bezwen lekòl. Si yo mande lage. Ok. Mwa desanm nan. Nasyonal. Pou fè yon mè zanmi. La prese kou. Ane. Pou mwa desanm ki rive. Pèp la nan grangou. Nou di nou pa nan lage avèk ni la polis, ni gang, ni anye. Sèlman ba nou tire pou avèk zon nou an. Nou pa bezwen kòb. Pa pou moun ka pou ou kwa la kòb. Nou pa bezwen kòb.

Pran pòz li ame, pase pa gen teba kòk kèkè nou jòn, pou lè nan pakète chèk de la kòk se la koupa vòy nan misyon. Lè yo rive, yo fin fè misyon ya fè a, yo pa ka rive kite misyon, yo di nou o yo pran. Nan ati a, nou menm nan nan laga la polis, se goun blokis, twòs, okin moun pa ka mache. Mwen menm te nan de tan blokis la, ma pran de machin pou zòn nan ka foksyone. Aki nou te di kota la polis.

Manman m se yon machann li ye. Men sa m di Claudy pou fè. Ou wè machann sa yo, yo pa bezwen prezidan, yo pa bezwen minis, yo pa bezwen anyen. Yo bezwen sekirite sèlman pou yo bay tèt yo manje. Fè reto a. Youn nan premye objektif reyaksyon nou jodi a pou reyalize konferans lan, se fè popilasyon konnen avèk diferan medya tèt anba yo k ap pote mesaj yo tèt anba, Pou n di yo non yo pa kon sa mesaj yo ye. M panse kolèg yo pase ase byen, yo pale ase byen. Spesyalman dènye kolèg la. Yon chen mechan ki la pou tout sèvis sosyal yo. Pou tout sèvis edikasyonèl yo. Pou tout sèvis sanitè yo. Grenn kestyon. Pou m kontinye nan kestyon ke mesye yo ta poze. Pou ki se la a pnh vin fè entèvansyon? Si se la plenaj nou fè, eske se te la pnh, ou byen eske son group vagabon, ou byen eske reyelman se pnh ke nou konnen an? Si se pnh ke nou konnen an, son pnh ki la pou pwoteje, li pa ka vin degrade. Son pnh ki la pou sèvi, li pa ka vin fini avèk yon popilasyon kon sa. Ki sa pèp Chaga fè pnh? Ki sa pèp Koridò Djo fè pnh?

Yo tap konnen ke isi an nou sòm ke dè viktim. Nou sòm ke dè viktim. Son pèp ki di le fèt ke leta peyi l absan, le fèt ke la pnh est absente, yo di men kòman nou dwe viv. Yo pran boutèy, yo pran pozisyon yo pou yo kouri kont ti vòlè, se ke pnh pa prezan. Pou yo kouri kont kidnapè, se ke pnh pa prezan. Epoukisa se sou moun ki ta sipoze ede pnh fè travay la, se yo menm yo vin fè represyon sou yo? Donk, m panse avèk prezans la pnh, li la pou l fè ekosifye mesaj la pèp sa. Pèp sa, sensèman, li pa merite sa. Le pèp ayisyen an swa, men spesyalman gwoup ki soti Shada, Kwoyòdjo, Santo, Makòl merite represyon sa. Si yo ta akize zòn nan kòm yon zòn de gangster, yon zòn. Anti etatik. M pa kwè ke t ap gen yon bakòp ki t ap kanpe Shada. M pa kwè t ap gen yon bakòp k ap kanpe Santo. Men se paske se yon pèp ki rekonèt la bòn egzistans de la pnh, ki pa rekonèt la pnh gwoup mafya l. Donk si nèg yo ap toujou fè fòm de represyon sa sou pèp lan, m si ke sa pa gen lòt mo ke abi e yon gwoupman de represyon k fè moun sonje istwa peyi a avan. Donk mesye yo, resezi nou, pèp sa pa merite sa. Paske son pèp ki fè twòp tan ap soufri. Nou sòti nan soufrans gang. Pa fè nou tonbe nan soufrans pnh. Pa fè nou tonbe nan soufrans leta. Nou pa merite sa. Paske isi an, isi an, si 2 zan avan, 3 zan avan, ti moun pat kal lekòl, jodi a ale. Jodi an nou fè anndan geto a kòmsi rekonèt sa yo le kado o zanfan, remis de jwè.

Konprann? Nou te viktim, men nou pa gen mo.
Pou m ajoute, pou m ajoute sou kesyon de viktim nan. Pou m ajoute sou kesyon de viktim nan. Ou konnen son katye popilè, son katye popilè ke li e, nou gen moun ki kom si, ki pa fonksyone byen, ki pa viv byen. Lè ou imajine nou katye ka fonksyone konsa, ka viv konsa, nou kantite moun fèm an kote. Nèg yo ba nou gaz, nou gen plizyè moun ki mouri pa asfiksyasyon. Moun yo asfiksye, yo toufe, yo mouri. Pase gen ladan yo ki fè atak asmatik, gen ladan yo ki fè atak de opresyon. Donk, nou pèdi yon pakèt moun nan kontèks sa a. Donk, se grann kesyon an, pou ki sa lapolis se jan de reyaksyon sa a ke l gen anvè yon pèp pasif? Donk, gen anpil moun yo mouri nan yon frè, eske se lapolis?
Konfime pou nou, chimè chèval a vre?

Si lap fon entèvansyon nan teritwa a, paske son fos legal li ye, li pa limite. Men si lapolis ap entèreyaji, li pa ka entèreyaji avèk de moun ki enkoni. Donk polis nasyonal la di tèt li answa l son fos ki ilegal.
Gen anpil moun ki fè kwè ke chen mechan ta pèdi lavi l. Nou ka yon mezi pou konfime sa pou nou? Anpil moun ta vle fè kwè kiyès? Chen mechan ta pèdi lavi l. Lè w di pèdi lavi l, sa w vle di? Ke li mouri.
Moun kap goumen pou pèp pa janm mouri se moun sa ki gen yon vi enfini, imòtèl. Lè wap goumen pou pèp ou enfini, ou imòtèl.
Ki jan fè ke pou lapolis ankonpanye ak bandi pou vin asasine moun kap viv nan kominote a? Nou menm ki nan kominote a, se militan nou ye, se batay nap batay. Nou la pou fè revolisyon, nou la pou viv an pè, san strès. Kote gen vòlè, nou pa sitire vòlè nou menm. Kote gen kidnapin, nou pa sitire bagay sa yo. Paske nou menm n ap travay pou tout moun viv anpè, kote nan kominote nou yo, kote tout moun ap viv, kote tout moun dwe viv. Men poukisa ke lapolis akonpanye ak bandi vin atake nou yè swa, yè aprè midi vè 5 a 6 zè, nou ta renmen konnen poukisa. Men de tout fason, m panse ke laprès la pou pote enfòmasyon an, paske lapolis di konbyen fwa depi an 2017, 2018, 2019 te konn gen vòlè ki tap vòlè moto, ki tap vòlè telefòn, menm jounalis nou pat ka pase nan kwadè misye yo te konn va. 5 septanm 2020 jounen jodi a kote ke nou menm nan kominote a nou met tèt nou ansanm pou nou avanse pou nou met vòlè sa yo deyò. Sa vle di lè kesyon de nou pa gen kesyon de yon moun paske se nou k met tèt nou ansanm. Jounen jodi a konbyen fwa sa fèt pou lapolis ap akonpanye. gang vin asasine popilasyon an e men nap di yon sèl bagay la polis chache vòlè yo al jwenn izo al jwenn lanmò san jou men nou menm pa atake nou paske nou menm se revolisyon nap fè se kont vòlè kont kidnapin nap travay nap batay ok.

Fon ti kanpe sou goumen an. Kanpe gè a Chris. Kanpe gè a ti lapli. Kanpe gè a izo. Banm garanti ke nap kanpe gè a mesye. Kanpe gè a nan moman nap pale la. Sin vle derape gè a na derape l apre janvye. Men mwen nan moman sa nap pale la kanpe gè a pou mwen silouplè. Epi afè bay fouye machin moun. Si n bezwen kòb, nou konnen ki bò pou n jwenn kòb. Ti malere, malerèz k ap pale sou wout la pa gen kòb. Al dèyè kòb la lòt kote. Menm jan moun yo voye gouvènman an al dèyè kòb. Al dèyè kòb lòt kote. Ok. Mesye, al dèyè kòb la lòt kote. Moun sa yo pa gen kòb. M ap rele kaporal Ti Lapli maten an la. Mete lod nan dezod. Ti mesye kap fouye moun yo, yo di se ekip paw, yo di se ekip izo, gen moun ki di se ekip kris. Jodia la maten deba mande nou kanpe gè a. Pase moun yo paka tande bri bal. Oubyen si nap fè gè a, fè gè a yon lot nivo. Si nap fè gè a, fè gè a yon lot nivo. Ann evite popilasyon viktim. Kaporal Tilapli ou sou maten deba. Eske w pare pou nou kanpe paske jodi a m pase nou moutre nou bon kloch maten an la nou moutre se nou k chèf nou moutre se nou ki otorite peyi a kaporal ti lapli nou moutre ou menm izo ou menm kris nou moutre se nou ki chèf peyi a rejyon metwopolitèn nan se nou menm ki responsab li jodi a la ti lapli Nou remake machin ap pase, men gen moun ki fè konnen ke yo fouye machin. Ki sa w ka di?
Ban m yon grenn bagay. Sa vle di ke ou wè sa k ap pase kòmsi nan twazyèm nan, li prèske pa reve, li prèske pa revyen ni mwen menm, ni Krisla, ni Izo non. A bon? Sa vle di ke se yon po, se yon pwoblèm de moun. Non, se yon pwoblèm de moun li ye. Se yon jis yon batay politik ki vin mete tout konfli sa. Diran tan gen kon, diran tan gen konfli, diran tan gen konfli. Nèg la li menm li gen zam nan men li pa ou konprann li pap janm kite ou konprann yon gwoup ame vin detwi l sa vle di lap toujou gen zak kounye a sak pase nan matisan jodi yo sak pase nan matisan jodi yo ou konprann ki pase fontamara a se mank de konpreyansyon ki fè l sa vle di ke ou konprann nou te nou te pale a izo izo te rele m li pale ansanm avè m li te di m fòk ou konprann nou li gen yon valè moun ki gen yon kontwòl yon ta de bagay. ki konprann ki kap gate fok konprann nou ka ouvè pasaj la pou moun yo pase ok men maksimòm dyalòg la mwen menm wap wè m potko pale sa fè m potko pale men nèt di izo si lap lage vòz la pou moun yo sikile li ka lage odyo a pou moun yo sikile men mwen m gen bagay mwen menm mwen ka mande mwen menm m gen bagay pou m mande leta ok.
Dabò, avan m fè dyalòg sa a, paske maksimòm konfyans moun yo fò yo genyen l, paske si nou fè tout tan sa yo bloke, se cha a, cha a te la l pa t ka veye menm komisarya a menm. Pandan cha la nou t antre anndan komisarya a, yo te di cha yo mete l pou pwoteje vi moun. Nou antre anndan komisarya a. Men si cha pa ka veye batiman pa li a, ki se komisarya a, ke yo di yo se lapolis, sa vle di ke se yon gwoup bandi ki nan cha a. Se yon gwoup bandi, se yon gwoup moun k ap fè moun plezi. Cha yo la, yo pa fè moun yo pase nan Matisan. Sa vle di fòk leta voye jel sou boulèt tou, fòk komino kote a voye jel poul wè sa tou. M te di Izo lage vòz la poul fè moun yo, poul bay moun, poul mete, poul fè moun yo pase an konfyans. Men ou konnen Izo te ret lage vòz la, li pa dyaloge a sòlda yo. Sòlda yo menm lè machin ap pase yo tande nèg, nèg, nèg fanta mara yo ap pran kamyon. Kounye a menm yo te vin rive nan lojik al pran tou. Men kounye a la Izo, lè Izo, kounye a Izo depase an pèsòn. la jere pwoblèm sa. Donk sa vle di bagay la rezoud la? Wi pwoblèm nan rezoud. Afè nèg ap fouye machin, moun ka pase Matisan san pwoblèm? Non moun ka pase Matisan san pwoblèm, kounye a mwen poko konn desizyon Izo, ou konprann, desizyon Izo kounye a pran, m poko rele l tou pou m konn ki tout desizyon l pran.

Ki wòl leta ap jwe nan kominote a kòmsi leta li menm se li ki la pou l pwoteje vi moun, pou l bay sekirite nan peyi a. Kounye a n ap konn ki wòl leta, sa l ka, sa l ap fè, èske primati sa ap ranje, èske l ap rele nèg yo konprann pou l ramne yo ala dyalòg, pou l di nèg yo chanje konpòtman yo, konprann si yo konprann yo nan Matisan fòk yo jere bagay yo kòmsadwa. Sa yo pa gen patipri. Nou ta bezwen konprann nou gen yon leta k kanpe menn ki pou diskite pou moun yo. Ou konprann? Se sa. Enben, eh mè, mèsi, mèsi ti lapli. Donk nou n ap raple ou se eh, yon responsab nan zòn Gran Ravin kote enben eh nan blòk Matisan se ou menm ti lapli, Izo ki eh, ap jere zòn sa epi gen Kris k ap jere Fontamara. Donk eh, nou eh, swete eh, fon ti sa dyaloge avèk Kris la. E li menm ki se responsab Fontamara a, Izo li menm se sou blòk Matisan 2, Matisan 4. Menan, èske moun yo ka pase? Selon ti lapli, moun yo gen posibilite pou yo pase jiska mwa janvye e ke yo mande leta, yo mande leta, mesye yo mande, ti lapli klè nan sa, yo mande leta pou pran responsabilite li, menm jan y ap mande leta pran responsabilite nan sans kòmte, pou yo Travay sou wout la. Wout la gen yon ekip dlo nan Matisan 7. N ap mande pou ke minis tra Travo Piblik Transpò ak Kominikasyon an, Mesye Pradel, Pradel, e, e, e, e, Pradel, e, Mesye Pradel, m manke di l Pra, Pradel Anrikès, se pa Pradel Anrikès, men se Wozmon Pradel, Wozmon Pradel, e, e, e, manb de la fizyon ki se minis aktyèlman la a, oke, ki se minis tra Travo Piblik. Enben voye voye al jere kesyon wout la pou ke wout la kapab kòrèk pou moun yo kapab pase pou pa pou kapab gen e evite tout twou ki nan dlo pou evite fè dlo a pase pou al desann ale epi kounye a wout nan zòn espas matisan 7 la pou yo rezoud li pwoblèm ki genyen nan matisan 4 pou yo rezoud li. Donk nap swete aske leta pran responsabilite l pou ke l jere kesyon an. Mennan si se dyaloge pou n dyaloge a mesye ki gen zam yo nan men yo, nou poko ka mennen operasyon tout bon vre jan nou t nan pale pou nou.